Salut mwen tounen ankò e m pral pale jodi an de kòman on benefisyè apre li fin antre Ozetazini ka mande imigrasyon amerikèn on kat de travay ok donk benefisyè lan ap antre nan kont uscis li li pral li pral klike sou kote ki di my account li prale nan kote ki di file a form online lap klike sou li Epi li pral chwazi fòm nan. E fòm lap bezwen an se fòm sa a ki di i tirè 765 Application for Employment Authorization ki vle di ke aplikasyon pou mande otorizasyon de travay sa yo rele. Work permit, an kreyòl, pèmi de travay. Ok. N ap klike sou sa a. E la a fò n fè byen atansyon. Paske gen plizyè kategori ki pou ba, ki pou valide moun nan, ki pou fè moun nan elijib pou pèmi de travay lan. Nan kad pa nou an, se se 11. Se 11. Sonje sa. Se 11. Pawòl. Ok? N ap klike nan Start Form. Ok l ap load. Donk sa se tout estriksyon yo pou moun yo repete l ankò la pou moun elijib fò tonbe nan kategori sa yo ok donk nan ka pa nou an se C 11 ok donk kounye menm. Nou pa etidyan, nou poko gen tps, nou poko gen azil politik ki an atant, donk n ap gade C11 lan. Sa yo di? Yo di konsa ke yon moun ka ranpli fòm I-175 lan, depi moun nan genyen Fòm I-94 lan, on paspò avèk lòt dokiman ki montre ke li te pawol nan Etazini nan kad e on pou rezon imanitè urjan. Ok? E menm yo menm pale de Ayisyen avèk Kiben an. Dakò? Donk nou tonbe nan elijiblite sa nou menm ki se benefisyè Ayisyen. E si nou gade la a se 410 dola li ye pou mande on pèmi de travay Ozetazini. Dakò? Yo di tout dokiman w ap bezwen yo se e fòm I-94, sa se yon fòm ke yo pral ba nou nan e ayewopò lan, ofisye migrasyon sipoze ba nou l. N ap bezwen yon foto paspò a, epi nou pral bezwen fè byometrik. Sa byometrik la ye, yo pral skennen nou, anm, yo pral pran tout anprent nou, yo pral pran foto nou, nou pral pran siyati nou. Ou wè la a, yo di konsa ke yo pral fè yon envestigasyon kriminèl sou nou nan biwo FBI Tout bagay sa yo ok anvan ke nou yo pwan desizyon sou dosye an pou benefisyè lan ki gen pou mande pou anplwaman otorizasyon ok donk nap klike sou start sa se ou menm benefisyè lan depi ou rive ozetazini e sa ou pral fè donk mache avèk tout 410 dola ou pou ka mande otorizasyon de vwayaj la men. Ou ka peye an liy, sa ou ka fè, ou ka bay kot sponsò a kote ou desann nan 410 dola a, cash, epi kounye an menm sponsò an menm a itilize kredit kat li oubyen debit kat li poul poul peye aplikasyon pou. Nan ka pa nou an nap mete inisyal pèmisyon To accept employment, sa vle di ke pèmisyon inisyal pou asepte yon employment. Li di w Have you previous filed Form I-76 Devan. Se premye fwa w ap fill li, ou pa ka mete Yes! Se No pou w mete. Ou fè Next. Eske gen yon moun k ap ede w prepare fòm nan? Non. Ok. Kounyela ou mete non w. Ok si kankou pou fi yo ki marye yap mete yes men si ke ou pat janm te marye ou son gason ou pa chanje non ou pa chanje sex ou mete no la ou mete nimewo telefòn ou ou mete email adrès ou ou mete adrès postal ou.

Ki kote ou te fèt? Nan ki vil ou te fèt? Nan ki eta? Nou menm se department, depatman. Tankou mwen menm, mwen fèt nan Pòtoprens, so depateman Wès. So, si se mwen menm ki te yon benefisyè, m t ap mete Wès. What is your country of birth? Nan ka benefisyè, y ap met, n ap mete Ayiti. Ki lè ou te fèt? Ok. M klik next. La a. Peyi de citizenship wap mete Ayiti. Sonje m te di n ke e fòm sa a, I-94 lan trè enpòtan. Depi ofisye imigrasyon an ban nou li, sere l an kote, mete l nan bous nou, mete l nan pòtefèy nou, sere l an kote byen lwen paske nou pral bezwen enfòmasyon sa a. Tout enfòmasyon, ki lè w te rive Ozetazini, ki kote w te rive.

Wap mete kilè paspò ap ekspire. Tout bagay sa yo enpòtan. Epi sonje ke la a, nou pral selekte C11. Sonje sa, trèz enpòtan. C11.

Ok donk son repetisyon liye donk se se HHP pou nou selekte epi sa a nap gen alien number sonje kem t di nou alien number se a nimewo a ki komanse pa 232 a epi la sosyal sosyal sekirite kòd la vreman enpòtan paske nap bezwen li Yo di konsa ke has the social security administration ever officially issued a social security card to you? Wap di no, pase ke ou pa janm, se premye fwa wap aplike pou yon social security kat, ou pa ka di yes, se no pou w di. Do you want the SSA to issue you a social security card? Nap di wi, pase ke nou pa gen. Ok. Keep me, keep me sign in, please. Ok. Donk, se konsa nap kontinye fòm nan. Epi nou gen evidans yo la pou nou bay, se yon foto 2 pa 2, fòm I-94 lan, epi dokiman pou nou bezwen. M panse ke nou fèk parèt nan peyi an, nou poko ka gen ID, dokiman nou pral upload lan, se paspò nou. Ok? Paspò nou. Ok? Nou pa ka nou pa gen an ayiti malerezman yo pa ak de nesans yo pa gen foto ok nou pa vini avèk viza eeuh nou pa gen nou national ID an se moun kankou American samurai yo moun gwam yo nou pa nan kategori sa ok aprè sa yo mande nou additional information nou bay nou revize epi boom Nou voye aplikasyon ale. Men mwen menm aplikasyon pam nan pral bay yon pakèt erreur paske mwen pat fil anyen ladann ok men pri an 410 dollars ok m wè sam tap di non li banou anpil erreur men nou menm li pa sipoze banou erreur Donk, m byen kontan fè ti pale ansanm avèk nou. Pase bòn sware e m swete ke tout moun ki gen sponsò k aplike pou yo yo, ke aplikasyon yo konfime, ke nou vini Ozetazini pandan dezan, al lekòl epi aprann yon bagay pou vi nou pou nou ka tounen nan peyi nou. Bòn sware, babay!